Byenvini sou chanèl pawòl vivan, pwan sonw, pwan tonw pou tande kote Bondye te pran anpil moun ki te plis kwè nan djab ki panse Bondye pat egziste pou yo men li te sove lavi yo. Sa Dodo diw aswè ya la David li t espire pa Bondye e lèl tap ekri som sa m potko fèt Kòm aji mal men nan levanjil kèm fèm mal wi m te konn bay protestant tou wi se sèl kretyen m pat konn bay wi. Témoignage vivants des frères et sœurs. M te konn bay protestant tou wi lè pyem mare m bezwen moun m pa ka jwenn moun m fè espre m fè yon fèt lakay mwen depi w vini ou kraze yon chèz lakay la dyab la manje w depi w vini ou kraze yon boutèy mwen dyab la manje w se konsa m te konn fè l wi. Sa fè jodi a, kè m fè m mal lè m wè moun ap jwenn levanjil ki rèk la, levanjil pou sove a, yo jwe avè l. Lè w preche moun nan, je l pa lavwa la, li ta menm mande w, Konbyen kòb w ap ban m pa mwa m a konvèti? Kòmkwa li se pou w l ap konvèti a, men l pa wè dyab yo. Se yo menm nou ka manje. Chak dezan, m gen disèt moun pou m bay. E nan disèt moun nan, fò m bay yon madanm mwen, yon pitit mwen. E pa rele O non, ase a pou n konvèti, gen ajimal deyò a toujou pou manje nou. Byeneme, dènye madanm m fin bay ak yon pitit mwen. Map chache yon fi pou m met lan kay Chak fi m jwenn tout pè m tou di oh se nèg sa w laji mal twòp pou tè a wi Ou pa janm gen lajan se madanm li yo l bay konsa pitit li Ou konnen jan fanm ayisyèn jan nou visye Nou resi yon lajan n mete l Ou konnen fanm ayisyèn depi wè kras yap kouri antre tèt yo Depi m fin pran yon fi m fè w fè 2 zan pou w le machin Mete yo pran relasyon. Kou dat la rive m ba yo, m fè dyab la mange yo. Byeneme, m pa ka jwenn yon fi. Gon mèkredi, m pral bò lanmè sou wout Kafou Pòtoprens. M antre yon koridò, m wè twa jenn timoun. Gen youn k ap penyen tèt yon lòt. M di yo bonjou, yo di m bonjou mesye. M wè timoun y ap pede gade m. M di a bon timoun sa yo se abitan yo, yo t fèt vin Pòtoprens, si yo te rekonèt mwen, kou yo fin di m bonjou a, yo ta met tèt yo atè. Lè m tounen m di bon, m pral pran chans mwen la a. M koumanse koze ak youn ladan yo, tou sa m di tifi a l di m wi msye, m di a bon, ou se yon ti egare, ou fèk vin Pòtoprens. M ap degaje m mete w lan kay pou m ka fè dyab la pran w. Men chak apremidi. M desann lakay li, m di l m ap mennen l nan resto pou l al manje gwo kote. Li di m non msi, m pa prale non. Pou mwen, m koumanse gou bouch li, l poko konnen. M di bon m a rete moutre w gou bouch ou. Li vin mwad jen, m bezwen al nan Gran Toryan nan lòj pou n al boule bwa senjan. Bòn mwen pa fin travay, m desann lakay li. M di gade sè m nan, ban m yon ti galon dlo m pral nan bwa senjan. Nan vil la. Li mande m sa li pral sèvi a. M di l a mistik mwen. M pral pantan. Li kouri. L al antre nan ti eskalyè yon ti malerèz. L antre andan ti eskalyè la. M wè l ap vini. M wè l ap vini ak yon bib kenbe nan men l. M pantan. M di, o! Ti fi sa a genlè se yon ti potestan li ye. M di a genlè m mal tonbe. M di gade non, ki relijyon w? Se potestan w ye? Li di m wi. M batize nan legliz wi. M di kèt! M genlè mal pran wi. Ney menm potestan tou kap betize lwa fè jezi kite jezi w la pou ti pòv malerèz kap mande yo apa jezi bon moun tout vwa ou li gen sè sa w konprann li gen bon sèl detay ni jezi ou konn levanjil lèl kenbe jezi plak la kole li jezi jezi tèt wouj fwa jezi a li te la tout jezi la lan bouch li m vire do mwen m ale m degaje m jwenn yon ti dlo m fè twalèt mwen m pran machin mwen m desann lan gran tonyan lè nou rive nou mete fòy dife nou nou dezabiye nou mete gwo wòb mason nou sou nou. met santwa nou, nou met balèn nou, nou mete posesyon mason deyò, nou vire lan ri dè kazèn, n al vire devan palè nasyonal, n al tonbe lan ri Osval Diran, nou desann pòtay Leyogàn, n antre lan Bisantè, n antre lan ri Dikè, nou fin boule bwa Senjan nou, bwa seremoni lòj lage, chak mason pran sann dife pa ou ak bwa Senjan pa ou, m di bon, aswè a, ti dam sa a, m pral retire potestan an lan tèt li. Map fèl tou ti man bourik map montel demenm maten la mandem poum metel nan dyab la tou lèm rive m estasyone machin mwen m desann m antre lan koridò a lèm rive lan koridò a m mete zòrèy mwen lan pòt kay li a pase se yo 3 ti dam m te wè poum wè eske tou le 3 kouche andan poum konnen ki pozisyon poum pran men m tande son sèl wonf k andan m di bon Genlè se li sèl li son sèl moun nan gang nan kounya m rale kou brat alimèt lan bouch mwen m pran 3 grenn m retire grenn soulye nan pye goch mwen m taye zong gwo pous pye goch mwen m pran 3 briz tan bal m rache cheve nan mitan tèt mwen m rache cheve anba bra goch mwen m krache ladan li m al nan seri pòt kay la m fon kwa m di efeta talita koumi se ri ak lap louvè san kle vin jwenn mwen. M rale pòt la dousman, m lonje tèt mwen nan, m wè ti fi a kouche sou vant, 2 men l anba zòrye a. M di bon m pral rete pote san lan tèt ou. Kounye a la m fon bak, m mete gwo bous mwen lan kanson m, kounye a m mache anba son lòj. M al devan kabann nan, m bese dousman, m pran grenn sandal goch li, m vire l fas anba, m plat m depoze l anba zòrye a.

Kouw! Kouw! M tande yon vwa ki di, Arete seche kere sidje. M tonbe atè pif! Lè m tonbe a byeneme, lè m tonbe atè a byeneme, m ap eseye leve tèt mwen pou m wè ki moun sa a ki fè m waji mal twòp pou tè travay sa a pou m manje l. Lè m leve tèt mwen m gade, Yon sèl grenn je fikse sou Difwi a. Je a klere! Mwen bliye mo mason, mwen bliye mo sanprèl, mwen bliye mo kataplata, mwen bliye mo mizango. Kè m nan tè m ap tranble. Byeneme, lè m wè m ap pèd lapawòl, m rele m di, Jezi, m ap mouri sove m, sove m, sove m. Lè m resi vin gen bon konprann, m gade m wè tifi a kouche ap dòmi l pa konn anyen. M pa leve l m kite l dòmi kounye a m sou non jandam map veye l map veye l kounye a la m ret atè a li vin 5 è di maten foup m leve m kanpe m al sou li m di Ilèn Ilèn li pantan lè l pantan l wè m kanpe nan devan kabann li an kounye a kòmanse joure m di non pa pale sè m m gon gwo malè k rive m la yèswa banm yon ti dlo m pase l figi m m Témoignage pral vivant konvèti de jodi a frères lè et m tounen m al sœurs. sou sa k rive m.
Tan Boudivi ap chache dlo pou l ban mwen an, m gen tan kouri al lakay mwen. M gen tan kostime m, abiye m. M rive lari a, m kouri tounen lakay li. M di l, Gade, prete m Bib m te wè nan mwen yè apremidi a. Pase Bib pa nou nan Levanjil, li gen lè pi bon ke Bib pa m nan lalòj la. Pèske nan lòj la nou gen Bib. Lan Sanpral la m te gen Bib. Lan Bizangwa m gen Bib. Lan Kataplata m gen Bib. Lan Makoumba m gen Bib. Lè m ap touye yon moun, sa Bib la m touye l. Konsa gin vre lanmò dyab la manje w wi. Se pawòl la pou mete an pratik. Si se lèm te vann nan kay la pou lap di Letènèl est mon berger, celui que demeure m tap manje l wi. Se paske depi anvanm t antre a pawòl la te gentan nan li menm. Se la vre David di, celui qui demeure sous l'abri du très haut repose à l'ombre du tout puissant. Ou menm, eske se sou ou menm? Aji mal te antre anndan kay ou a, èske ou pa t ap bourik? Poze tèt ou kesyon aswè a. Poze tèt ou kesyon aswè a, Èske si se ou menm, m t antre anndan kay sa a, m ouvè pòt kay la san kle, m rive sou ou, èske ou pa t ap bourik? Hum! Annou poze tèt nou kesyon. Pa gade moun akote ou la, paske tèt pa w chak moun pran konsyans ou. Chak moun etidye konsyans ou eske kote w kanpe w byen kanpe? Ou menm si se ou menm m te kwaze avè w m t antre anndan pyès kay ou a m te di w 4 pyet atè si m pa ta pap pase moun ap pase bò kazèn nèg y ap fè tenta fizi yo m di yo 4 pyet atè m pla a 4 è di maten m lage w bò kazèn nan tou bouke tou fatige tou san ma vant yo kou papout zepon m ou dwa tout fizi w la tandiske m antre anndan pyès kay la. Tifi a pou kont li, men l te gon nonm k ap veye l. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Byeneme, chak 8 novanm, nou gon gwo kwazad san prèl nou fè yon kote yo rele Chalye anvan w pran ti vye demi. Se la nou tout bann san prèl la nèt nou reyini pou n al bay dine. Nou reyini yon 8 novanm. Gen yon predikatè ak madanm li k sot an misyon. Yo tèlman fatige, yo rive yon kote yo rele Bondo, y antre yon lakou y al mande a dòmi. Sa madanm nan ye? Mèt, metrès lakou a, se rèn san pwèl nou ke l ye. Madanm nan kontan, li wè de moun antre lakou lakay li, e se Andine l brale. Li gentan pran kòn nan bi l, li soufle l, li di, Atansyon, gen de pentad pou frèch k antre. Mete plis viv lan dife. Aswè dine a pi gra. Kounye a nou kontan, nou fè tout aranjman nou pou n al pran pentad la yo. Men depi n rive Bondo, nou santi gen moun ki pa menm moun avèk nou lan zòn nan. Madanm nan moutre n ti kay la k nan lakou a, nou seke kay la. Tout moun met galipòt yo lan pye yo bòt desanlye yo. Kounye a la m mete senti m lan mwen, m pran epe m m al lan pòt kay la, m pral ouvri l. Pou m al fè moun yo tounen pentad pou n chode yo pou nou plimen yo. Lè m rive nan seri a m bwe chante m fèy lanbra m pral separe fèy lanbra m pral separe yo pa ti kalòy mwen se pou m kenbe pentad mwen atò jou mapou a tonbe n ap separe kay la fout pran dife byeneme onzè diswa dife minwi kay la ap boule. Inè di maten dife, dezè di maten dife, twazè di maten dife, katrè di maten dife, tout sa n fè pou n dwe dife n pa kapab. Lè l vin senkè di maten, solèy bat pwal al leve, nou gade n wè dife a fè fff, dife a mouri poukont li. Lè m gade, pa gon pay sou do kay la k boule. Nou sezi, m tande klap, pòt kay la louvri. Lè pòt kay la louvri, m wè mesye ap sot ak yon gode dlo ak madanm nan l pral lave je l. M di bòs la vini m pale w. Èske w dòmi yèswa nan kay sa a? Ou pa gen pwoblèm? Mesye a di wi, onon de Jezi l byen dòmi. Byeneme! Lew di w pa manyen kretyen swen l wap boule se pa dife bwa kap boule w non se pa dife chabon non san lè dife ap soti melele aswè ya ou menm dam misyonè ou menm ki lan legliz eske si se w menm ki ta sot lan misyon w antre kay ou al a imal kay ou wa san pral eske wa tap manje w poze tèt ou kesyon poze tèt nou kesyon aswè ya ou menm si se w menm. Yo te kontre avè w, ou t ap sot nan bal, ou t ap sot nan disko, ou t ap sot nan ti malis kache. Èske yo pa t ap manje w? Ou menm, lè rara, ou t ap sot nan bourase, èske yo pa t ap manje w? Èske yo pa t ap pran w? Paske yo fin nou fè lanbra, n ap separe yo. Ou pa ta gen Menm si papa w te bòkò ou t ap tounen pentad Menm si papa w te lan bann nan ou t ap tounen pentad Si tan pou w ta tounen pentad papa w t ap tounen pentad pou ou paske w pa t dola Se sèl Jezi Ou pa ka tounen pentad paske Jezi pa t gen pentad li te gen sèvitè Bondye la Sa fè aswè a ou menm poze tèt ou kesyon Èske ou byen kache? M ta Leogane men eme Gon kote reponsab M gen kèk zanmi nan zòn nan M al nan fèt depi l te 8 è di maten Vè 5 è apre midi M gade m wè yon ti granmoun k ap vin a 2 ti bèf Tandiske ougan ap chache kabrit pou nou pou l touye pou nou pou resevwa nou. Ti granmoun nan mare de ti bèf la yo lon pay kann, bèf yo ap mwen pay kann. M leve m al pise, ti bèf yo ap gade m. Mwen vire ti bèf yo ap gade m. Lè Houngan an vini, m di a, kijan ti bèf sòf ap gade m konsa? Li di a, men, fè dodo, genlè rekonèt yo, yo genlè konnen w tou. Misye di m, m pral fè w wè si w rekonèt timoun sa yo. Misye ale lage tou de ti bèf yo. Li vire pa dèyè oufwòl la, l antre. Li mare yo nan poto mitan an. L antre anndan dyèvò l, li pran boutèy li a mouchwa l, a fwèt li. Li lave toule kat kòn ti bèf yo, l siye yo. Li ba chak ti bèf yo kat kout fwèt kach. M gade, m wè se yon jenn ti demwazèl ak yon ti gason. Ti gason an manl se makomè m. E pa fè o non. Gen nèg lan le. Gade tèm nou bagay. M ap di l bagay byen mezanmi. Lè a rive, si m pa chanje vrèmanvre. Nou kab la a anpi lòt semèn n ap moulen kann Leogan nou.
Nou ka la n ap moulen kann Témoignage nou. M vivant gade m de wè frères et 2 sè sœurs. moun kot yo soti, yo sot moulen kann. Y ap manje zèb. E fò m di w byeneme, lè yo fè w manje zèb la, aswè, lè yo fè w tounen moun, y al mete w dòmi lan kay zonbi a, ou soufri anpil wi, paske w pa t gen ògàn pou w te manje zèb, s on èt imen ke w ye. E fòm tou byen eme, lè pa egzanp lè ou mouri leta sa a, ou konn ki lè ou mouri, pou w ta mouri tout bon, a mwens ke pandan w lan mòg la, paran ou gen kòb, li peye yon doktè toksi ou. Doktè a konnen ou mouri deja. Doktè a mete w sou tab operasyon, yo pa ba w oken piki pou anestezi ou. Doktè a kòmanse fann ou, e ou menm ou pa t mouri. Son chay nou met sou ou ou tande tou sa kap fèt pa gen moun ki pa ale nan lanmò a ke w pa konnen a mwens ou pat konn moun sa se kò a sou paka mouvante wi lè yap mete w lan anbilans al nan mòg avèk ou tande lè yap rele w tande lè tonbe kriz pou ou tande tou sa a favò w konnen se pale ou paka pale pou doktè ap fann ou. Lè sa t gen yon je w klè ou pa ka di doktè a non w pa mouri. Lè sa w mouri anba yon soufrans, se lè trip ou fin rache nèt, doktè a fin sakrifye w a kout kouto, se lè sa w mouri wi. Si doktè pa toksi w, ou mèt fè 8 jou nan mòg la w pa mouri. Pase chalè, frechè k nan mòg la bon pou ou. Paske se yon chalè nou met sou ou, sa k fè lè moun nan lakay, li pa nan mòg, li vle l pa, li gen san mas li nan san p gate. E pa vre non. Se ak yon vètè nou pran, ak yon manguel maximie. Kote zonbi w ye lan men nou an, lè n foure l lan nen zonbi a, kote w kouche atè lakay ou ap bay san lan nen. Lè n foure l lan dèyè w, ou wè vant ou ap gwo, yo di entèl pa ka rete. Se ou k ap prese vit ak kò a pou menn kò a ban nou, paske nou bezwen kò sa a. Kèlkeswa nonm dèt ou fè lan mòg la ou konnen, ou pa janm mouri. Pou ta mouri ankò lè fin antere w, aswè lè fin antere w, si n pa t voye a met yon pèlen nan tou a pou ou. Nou kite kò a nan tè, kounye a vè onzè minui, lè chalè kòmanse bare w nan sèkèy sa a, ou nan yon tou nan sèkèy, ou pa t mouri. Lè sa w bat kò w, vire kò w, tounen kò w nan sèkèy la, jiskaske w toufe, ou mouri atè a toufe, asfizi, flèb sot nan nen w, flèb sot nan bouch ou se lè sa w resi mouri. Lè n ap vin chache w. Si Nou bezwen kò sa pou n fè tounen bèf oubyen milèt oubyen bourik pou n fè yon travay n ap vin kache w kou nan nan simityè w tande kote w yon batwa w tande wi pase lè w mouri isit oubyen pòtoprens si se sitè pou n antere w nou gentan voye yon espyon lanmò a a chache konnen se an peyi w yo pral antere w. Pou n ka konnen, pou n ka voye yon espè al nan vil kote y ap antere w la, pou sa yo pran kontak nan simityè a ak nèg k ap pran sèkèy ou a mete nan tou a pou n ba nou pèlen nou fè avèk bwa met siye met nan tou a pou w ka pran lè De katrè a onzè nan mitan jou ou pou pa rete toufe lan sèkèy la. Pase kò sa a nou bezwen l, pase ou pa mouri. Nou bay, nou bay seretè yon ti monnen, yon san dola, nou di l gon kadav k ap vin la a, kè sa sa fanmi l ta ba ou, de ou, de ou mete l ladan l w ap gen pwoblèm avèk nou. W ap mouri ou menm. Aswè la n parèt, n al a siman nou, sab tout bagay, nou pete kav la, nou mete sèkèy ou a deyò. Nou leve ou pase ou pa t mouri. Nou retire rad kontanteri a n lage l nan sèkèy la. Nou ta ale avèk lòt zo moun ki te mouri deja. Nou mete nan sèkèy ou a. Nou byen bouye sèkèy la. Nou byen ranje l, glasiye l, met kouwòn jan paran w an te mete l la. Dekwa lè y ap vin men tou lòt moun ki mouri an tou a, pou yo ka jwenn zo sa yo, pou yo ka konn se zo w ki lan tè a. Epoutan w menm ou lan lari. Nou sot avè w, n mare w de bra dèyè. Nou mete penti tèt oubyen klou anba pye w. Lè n pran lari avè w, Nou marode bwa dèyè. Nou bon pwèp ap nou dou mache. Lè w mete pye w atè, lè tèt klou sa a tonbe sou yon ti wòch, pou pwent klou ap pike jwenn anba pye w, sa fè se konsa w ap twote. Yo di w rele men w ap pase. Ou pa fout pa rele, anba pye w fè w mal ou anba baton. Yo di w rele men w ap pase. Men sitiyasyon w, ou menm k ap fè bèl po jènjan, bèl matmwazèl, gwo dam, ou pa vle tande levanjil. Men sitiyasyon w ki nan lari a. Lè n rive. Lakay nou avan nou jou kolon poto nou gon bouwo nou fè bouwo ba w 57 kout baton fò w pran mach natirèl ou demen maten si se leogane n ap voye w lan kann yo vin chache w yo fè w tounen bèf si se zòn latibonit y ap bay ou kòm pou al pote diri yo fè w tounen milèt oubyen bourik si zòn lagonav w ap pote pou al pote pistach. Sot pran mòn, mete bodmè, yo pran tounen milèt, cheval. Lajounen, vè senkè, yo me, yo mare w lan zèb. Vè sendè di swa, yo ba w manje san sèl, yo fè w tounen moun, kounye a yo mete w dòmi lan kay ou. Aswè, lè w ap fè rapò zèb sa a, ou pa t gen trip pou w te manje zèb pou w ap fè rapò zèb sa a. E pafwa tou, lè w ap mache, Si kote wap travay la gen pikan aswè pou wè moun nan ap wouze peny lan menl lap retre pikan kanpe ou kote de menw ki de pye devanw pou wap retre pikan kantre lan tout la menw men sitiyasyonw ou menm kap mache lan lari a ki pa vle tande levanjil lè a rive la bib te di pa gen sekrè k pa devwale pa gen sekrè pou pa devwale levanjis wap tande kounya la se pa lekòl biblik li soti non. Se pa lan seminè l soti non, se lan perestil li soti. Se yon levanjil ki soti lan yon fo ka bòkò ka malfektè, se li menm ki vin ap preche la a sè a. Se li k ap preche lan legliz kounye a la a, levanjil ranje kò w Jezi ap vin demen maten. Èske w pare pou w moute? Pase avyon an, li derape deja. Sa teri pou yo ka ateri sou nou. Pou vin chache moun k ap fè volonte Bondye yo. Ou menm, si w rete kote w kanpe a, w ap gen pwoblèm, byeneme. Pa defwa m tou, byeneme. Mwen menm, mwen konvèti, men gen anpil aji mal toujou deyò a. Sa k fè, jodi a, nou menm kretyen k ap sèvi Bondye, ou pa bezwen pè anyen. Ou konn sa k fè, byeneme? Bon, si mwen menm kite w aji mal twòp toutè, Tout malfektè te rekonèt mwen. Yo gen kout poud ayè m te wè w. Yo gen fòtann, yo gen asyèt fayans, yo gen bouvap, yo gen ti kabrit sote. Dapre m te tande yo tou, m te konn bay yo tou. Men, mezanmi, yon lè, youn ta pase bò lakay mwen, men se paske m konnen lè m te malfektè, M te lan dyab, m ap manje moun, m ap moute moun, m ap pran fanmi moun. Lè m soti 12 Témoignage è di swa, vivant m des te kon frères et bann sœurs. Miragwàn, yo rele pè di pa chache. Lè m soti ak pè di pa chache, kou m rankontre ak kretyen, dife k lan je m nan dife a m mouri. Jodi a m kretyen, pa gen dyab mwen pè mwen menm. Lè m te lan dyab, m pat ka manje kretyen, jodi a m kretyen dyab pa ka manje m. Ou nonm, lè m ou kote, ou pa bezwen pran chans vini. Si w vini, haa, w ap kontre ak lesyèl, amwenske w vini pou w konvèti. Amwenske w vini pou w konvèti! Se pou jodi a, mwen pran yon desizyon fèm, o non de Jezi! Kèlkeswa baka l ye, baka nan gwo kay, baka nan ti kay, baka nan koridò, baka nan gran chemen, mete baka deyò! Mete baka deyò! Tout nan boutik la, l pran yon dola l pot ban mwen. Menm kote misye ban m dola a, m di bon, m pral deranje w. M ale, m travèse, m al nan peristil mwen, m sonnen, m di gade bawon, Moun sa yo se nan ti potay yo chita pask yo gen ti kòb. Nou pral lave men yo lè n frape yo pou yo pa ka menm jwenn yon goud ki achte yon grenn kafenòl pou yo bwè. Gide Sengout ap fè 7 jou anba bawon. Chak midi, m ba l olibera. Apre 7 jou m ale m pran Sengout la. Granm maten m leve m ap veye madan pastè. Map fè lè san pa. Madame a tèt la bloure vè 7 è di maten. M parèt an premye m di Konan pastè vann mwen w ba savon blan. Konan pastè ap banm ba savon blan, m ba l menm sengoud ou te ban mwen an, li rale tiwa l la l lage li banm monnen m di bon m pran w m pral deranje nou. M ale bawon m di bawon men yo wi m ba l savon m ba l monnen m di al degaje w. Premye jou m ba w anyen, dezyèm jou m ba w anyen, twazyèm jou, katriyèm jou a M anndan lakay la, m tande yon ti pikòp pejo ki rete ant kay mwen e kay pastè a. Lè m bay tèt mwen pou m wè se ki kote moun ap vini, m gade m wè se madan pastè ki desann tap nan machin nan. M wè travayè yo ap pran sik met atè pa sak. Y ap mete kola atè pa kès. M di, o o, apa boutik la pa kraze? M di, bon. Menm koze a byen eme, m vekse. M fè valiz mwen. M pran jèm yagwann. M rive m rive, m konvoke Bèni pa chache, m te gen yon gwo bann ki soti Barad yo rele 220, m konvoke 220, m di mesye m ap di n bagay. Gon jenn gason ki fèk al nan afè pastè, ti nonm sa a gen lè se pou nou menm menm yo te vle misye al pastè, paske misye pa janm preche levanjil, se tripotay, ma perestil, se bagay sa misye bay. Nèg yo sezi, nèg yo di m oh! Pè Dodo, ou pa voye misye ban nou nan ploum, ploum nan s on pèlen nou te envante anba a. Depi w antre lan jaden nou, ou kase yon kann kon pou manje, se pou tounen bèf. Depi w kase yon zepi mayi, se bèf ou tounen. Kèswa moun kote a. Men si w te mèt an fè, se pou w rele man. M di mesye yo m pa ka pran misye lan ploum non. Depi misye antre lakay li pa sot ankò leswa. Se sèl le vandredi, vè katrè di maten m konn tande misye leve l ap chante, Leve nanm ni ak solèy la. Mesye di mwen bon nap moute pou jedi nap pran misye vè 4 è nou desann a misye anba nap fè misye moulen kann pou nou m di mesye ok pou jedi swa tou 2 bann yo moute vin jwenn mwen nou bloke mon repo 42 sou wout kafou a m gwo lòt ti bann ki sot akayè yo rele vap vap kounya la pèlen pran nou pè nwit la nèt nap veye misye li vin 4 è di maten Nèg yo poko wè misye. Nèg yo di, a, misye genlè pap vini. M di, non, se frekan misye ye, li pap pèdi katrè di maten an. Vè katrè sen minit, m tande misye plap, misye pran lari a leve nanm ni. M di, mesye atansyon, men leve a soti. Misye ap chante leve nanm ni ak solèy la. Yon lòt katrè m tande madanm nan di, pase atann mwen, m di, mesye atansyon, men madanm nan la tou wi. Kounye a nou tann 2 pèlen, yon vach, yon towo. Misye ap moute, l ap chante, Leve nanm ni ak solèy la. Nan kè m mwen di, Talè w ap konnen ki nanm ki pral leve. Talè w ap konnen, talè, talè w ap konnen. Se pre lari a pou l ap chante, Leve nanm ni ak solèy la. Tank misye ap moute, n ap aranje n nou menm. Lè misye rive kote pou l rive a, pou n aranje nou an, kounye a bèt tout mesye yo siyal, m di, Gade, kounye a tout moun pral tounen bèt pou yo tounen an. M mete galipòt mwen nan pye m, m met tyal nan pye mwen, m pran epe mwen, m siyale.

Chen tounen chen, kochon tounen kochon, manpoul nan manpoul, kòk kay tèt kòk kay te, pentad tounen pentad, frize tounen frize. Paske ap moute. Paske ap moute. Tank paske ap moute n ap pa ranje nou. Bèt y ap seke lari a. Lè misye fin janbe poto 42 a nèt, anba limyè a, m wè misye lan sen, li p ap ka fè ni anwo ni anba. M di mesye yo pèlen. Men se yon rap yap fout Ti Pèlen an. Limyè ap fè sa faww! Limyè a sote lan poto a. Byeneme, mwen santi yon kòd kap pase lan pye m, m di mesye yo rete, rete, rete, rete, se mwen nap rale, se mwen nou pran, se mwen nou pran. Rete, rete, rete, rete, rete. Byeneme, lè mesye yo blap, mesye yo depoze de manch pèlen an. Kounya la, m vin pran souf. Se pou nèg yo manke pa tounen bèf la. Lè m vire tèt mwen m gade, m wè dlo pase sèy Sena, jouk bò kafou ap travèse, l ap chante, Pinga ou gaspiye tan ou, viv jodi a kou dènye jou. Pinga ou gaspiye tan ou, viv jodi a kou dènye jou. Anplwaye talan ou yo byen nan tout va gide alafen. Byeneme, pase a rive devan miray la, Jeriko, miray la kraze. Pase a rive ak madanm ni devan twa bann san pral.

Men Labib di, Lanj de Letènèl kanpe otou de se ki nan kray, il en a la ki danje. Amèn! Aswè a, èske se te ou menm ki ta rive devan obstak sa a? Twa bann bilango tann pèlen pou ou, pou yo fè w tounen bèf! Èske lesyèl la, li t ap eklate limyè a, li t ap tounen pèlen an nan pye moun ki te tann li an?

Y ak ve sen an sou yo. Lè y ak meday sen an sou yo, y ak kòdon sen an sou yo, nou konte avèk yo, pandan y ap li Sòm 91 la, nou di l, nou di yo, Fin li Sòm nan pou nou manje yo. Paske se yon pwezi w ap resite. Se depi aswè a pou mete som nan pratik. Depi aswè a pou mete pawòl la yo wi Letènèl a mon bèje eske ou menm ou se brebi a vre wi Letènèl pa janm pa bèje poze tèt ou kesyon eske mwen menm mwen se yon brebi eske se pa yon bouk ou ye.

Ou va poze kesyon. Jan wap viv la, jan wap mache a, ou fè sa w pito nan levanjil, ou di sa w pito. Ou wè yon milèt, m di yo m pa gen pwoblèm. M ale m demare papa yo, m sele papa yo, mwen lwe papa yo pou y al fè mèzèmoro papa yo. Lè Milèt la rive, yo mare Milèt la nan lakou chapèl la. Monpè antre nan chapèl la. Pandan Pè a fè mès dèmò a, Pè a di ke Lam de Leyon se repoze an pè. Leyon ap ranni nan lakou a li menm kòm Milèt. Men sitiyasyon nou byeneme. Ou menm ki la a, kouman w fè konnen ou pa moute ou frè w Ou pa moute yon sè w ou pa sele yon frè w sele yon sè w kouman w fè konnen manje w ap manje la a se pa sou do yon fanmi w yo pote l vin vann nan mache kouman w fè konnen siwo w ap bwè nan leyogàn nan se pa yon fanmi w ki moulen l ou vin la a pou w vin jwe ou vin la a pou w vin ri ou vin la a pou w vin danse ou vin la a paske gen mizik. Kò w pa konnen, ou menm ki la a. Si w wè kèk paran w ki fouke kounye a la a, la nan Leyogàn, gen de ti kay, ou wè l an lakou, se van, se fanm ou yo ki mare ladan l wi. A tout kò w yo pran w wi. Se pa lespri w yo pran non. Lè y al demen w simityè a, yo pran a tout kò fizik ou wi. Lè dat rive ou te mouri ou mouri, kounye a si se yon bourik ou ye, ou wè tè w tonbe lan kòd la, yo di oh konpè entèl gen yon bourik ki mouri wi, anpi yo grate tè yo mete w paske manman w a papa w te fè bèl antèman pou ou. Yo te ba w antèman 10 mil, 20 mil dola, sa pa itil anyen aswè lè lè malfekte a rive vin pran zonbi ou min do tro de bra dèyè fwa ou rele men wap pase tandiske a 4 è ou te gen 200 machin nan tèman ou se gwo pastè yo ki te chante antèman ou se monseyè ki te chante antèman ou tandiske kou 5 è tout moun vire yo kite ou eske ou te travay Pou le syèl te ret ap veye w. Bon lyetnan kal nan gadyè, li pèdi w pa ri kòk, li souflete nèg ki te bat kòk la avèk li a. Lyetnan Gabriyèl, nèg ki te move Miragwàn, misye fè travay la twa zapremidi nan gadyè w Lebezyen. Byeneme, onzè di swa, kòmandan an mouri. Demen maten, onzè di maten, kòmandan Baka rete. Nou konsa ap flite l. N ap fè kadav li vin gwo. Ap gon fle nan vil la. Tout moun, se fèy sitwon ak kanf yo met lan nen yo. Depi l te dezè, se prese vit met kòmandan lan yon bwat. Kou l ap fini gave l. Byeneme, yo voye nèf sòlda al veye kadav kòmandan aswè. Nèg y al afal.

Nèg ap ronfle oohh fi di yo lanmen yo. Nan kandan Nou pran zonbi mon kòmandan Nou mare lyetnan bebe nan simityè ya klou l anba pye l na fè l kòt a kout baton Nou fè l rele men lyetnan Gabriyèl ap pase. Men valè zam kap veye yo, men yo pran kanmenm pase gon zam ke w pat genyen. Gade valè zam! De zam ki pou detwi yon vil kap veye w, men yo pran w kanmenm pase gon zam ke w pat genyen, ou pat gen zam lesyèl la. Jodi a ou menm.

Misye gon pwoblèm anfè machin. Misye fè misye fè nèg yon abi. Lè sa mwen menm jis latibonit. Yo voye yon espedisyon dèyè misye. Pandan misye ap pandan misye ap sot tigwav espedisyon an derape lè misye rive nan tapyon gon machin ki pase sou kami kavnak. Misye te mayakoudam leogane. Mezanmi lèm vini. Yo dim Kami mouri m sezi. Ou konn ki kote mal jwenn misye? Mal jwenn misye jous bedimèl. Bon lèm al bedimèl ka ou zanmim misye dim ah monchè m gon moun bò kote w lak la wi m di sak pase misye dim non son trading li fè ak on nèg tigwav ki te bezwen fi zonbi fi li di se gason l genyen li ba l li ba l towo sa a, li ba yon fi. Lè m antre anndan pyès kay la, m gade m wè se Kami ki mare de bwa dèyè. Misye fè hey, misye gade mwen. Yo di misye, ou konn misye? Misye M di m konn misye wi, misye zanmi m wi, nou leve nou menm kote. O men sitiyasyon w! Ou menm k ap mache a pantalon Ou konprann pantalon an ka ba w sekirite. Ou menm k ap mache a bèl twal sou wou, lè y ap ba w levanjil, M ka pran levanjil la wi, lè m abiye, m abiye twò bwòdè. Ebyen, si w pa gen levanjil sa a nan ou menm, kèlkeswa jan w abiye a, w antre nan simityè nan peyi Dayiti, malfektè ap debwòde w. Se tris pou gade wè legliz ou plen moun ou gen dèy pase dènyè moun ou gen anpil moun lantèman ou e a onzè di swa konbe moun kap goumen pou ou eske ou te travay byen eme nal pran zonbi pitit ou pastè mirabwa n misye mou an bon wòch y antre misye vandredi vè katrè. Vandredi swa, m soti, m al andeyò. Lòt mesye yo al dèyè zonbi msye yo pa ka pran l. Nan samdi m vini, yo vin kote m vè dezè. M ba nèg yo randevou a onzè, depi dizè tout nèg yo rete nan lakay mwen. Li vin onzè, m pran wòb mwen, m desann nan lari, m antre nan bagay simityè a, m ouvè li, m salye Bawon, m salye Grann Bouji, m salye Senkrenkite, m salye Twa Pens, m salye Twa Pikwa, m salye Kaptenn Zonbi.